Mardi 14 desanm 2021 e gwo bonswa e pou tout zanmi James Evo Sport yo ki pral gade video sa ansanm avèk nou E map remèsye chak grenn zanmi ki toujou gade videyo nou yo, ki toujou kòmante, ki toujou like videyo nou yo, paske yap sipòte James Evosport. Jodi an la, e te gen ekip Barcelone nan ki tap jwe fas a ekip Boca Juniors lan, e se yon match amikal pou yo kapab rann omaj avèk mesye sa ki rele Maradona, e match jodi an la, se Maradona Cup, e gen Daniel Alves ki te prezan nan match foutbòl sa, men yon match ki fini 1 a 1. Men ekip Boca Juniors lan ranpòte la viktwa sou ekip Barcelone lan nan tir au but. E nou konnen Maradona ki pase anndan ekip FC Séville an, ki pase anndan ekip Barcelone lan, ki fè lòbè avèk ekip Napoli an, ki pase anndan ekip Boca Juniors lan e ki san oubliye seleksyon Argentine lan, e se youn nan rezon ki te fè ke match sa a te jwe jodi an la san twòp pwoblèm. E pwi, sa n kapab di, Dani Alves te prezan pou ekip Barcelone lan. akoz nou konnen Daniel Alves se pa yon match ofisyèl li te ye se youn nan rezon ki fè ke Daniel Alves prezan men apati de mwa janvye Daniel Alves ap kapab prezan pou l jwe ofisyèlman pou ekip Barcelone nan. Epi de mesye Dieuve nan Nou Camp kote Sergio Kun Agüero nou konnen ki pase anndan ekip Atletico Madrid lan ki pase anndan ekip Manchester City an e ki fè kèlke mwa anndan ekip Barcelone nan ki pral ki pral di adye avèk mond foutbòl lan, Sergio Kun Aguero ap mete fen nan karyè entènasyonal li akoz li gen pwoblèm kadyak, li gen pwoblèm nan kè. Sergio Kun Aguero pap kapab jwe foutbòl ankò, l ap tou mete fen nan karyè li. Men gen selon jounal yo fè nou konnen. E gen e Pep Guardiola, e Pep Guardiola ki kap ki kapab prezan e nan Nou Camp demen si Dye ve, pou l kapab vin vin e swiv e dènye omaj sa a e avèk e e Sergio e Kun Agüero demen si Dye ve a a inè nan lè pa nou e onzè an Ayiti. E pi gen Frenkie de Jong, Frenkie de Jong nou kapab di e Barcelone ki mete l a la vant e ki mete l sou mache an la, Frenkie de Jong e ki kapab kite ekip Barcelone nan, men selon papa Frenkie de Jong, sa papa Frenkie de Jong fè konnen, se pa paske Frenkie de Jong pa konn jwe, pa ka jwe, ki fè Barcelone ap jwenn li, Barcelone gen yon pwoblèm kòb, e se youn nan rezon ki fè ke Barcelone ap vann Frenkie de Jong, nou konnen Frenkie de Jong ki se ansyen jwè ekip Ajax Amsterdam nan, ke Barcelone te depanse 85 milyon dewo pou li te pran mesye sa, e Frenkie de Jong te. Ant li e plizyè papa selon papa de Jong fè konnen, gen anviwon 4 klèb ki vrèman enterese avèk Frenkie de Jong e nan 5 chanpyona majè yo. Epi gen mesye sa ki rele Erling Haaland nou konnen kap jwen de ekip Borussia Dortmund nan e gen Barcelone ki vrèman e selon El Mundo Deportivo Barcelone vrèman enterese ansanm avèk mesye sa men nou konnen e Barcelone ki gen pou l depanse anpil lajan pou l ta pran Erling Haaland men nou poko konnen kisa k pral tonbe nap swiv jounal yo. Epi gen Samuel Umtiti, Samuel Umtiti nou konnen depi gen kèk tan la ki pa kapab pran fòm ni an de ekip Barcelone nan akoz de blesu. Gen Benfica ki te sou dosye an, men nou konnen Umtiti ki gen yon pwoblèm salè, salè a ki vrèman wo ki fè ke Benfica pa vle Aproche mesye sa ki baw sòl nan pou Samuel umtiti. Epi gen Onana, Onana nou konnen ki se gòlkipè ekip Ajax Amsterdam nan e ki an fen de kontra avèk klèb sa e kote yap pale de Onana anpil seryezman anndan ekip Inter de Milan men Onana li di li menm rèv li depi l tou piti li te reve jwe anndan ekip Barcelone nan men Onana ki kapab al depoze valiz li anndan ekip Inter de Milan. Epi e Pierre-Emrick Aubameyang nou konnen ki se yon entènasyonal gabonè ki pase anndan ekip Borussia Dortmund lan, aktyèlman la kap jwe anndan ekip Arsenal lan, ki te kapitèn ekip Arsenal lan, kote jounal yo fè nou konnen e jounal yo fè nou konnen e Totosport kote e kote. E kote y ap retire bwa sa kapitèn nan nan men Pierre-Emerick Aubameyang pou zafè disiplin pou endisipline Pierre-Emerick Aubameyang p ap kapitèn ekip Arsenal la ankò apati de Pierre-Emerick Aubameyang ki p ap kapab prezan nan match Arsenal gen pou l jwe fas a ekip West Ham nan e nan jou e k ap vini la yo Pierre-Emerick Aubameyang p ap Pierre-Oumit Aubameyang pap kapab kapitèn ekip Arsenal lan ankò zanmi James Evospò yo. Epi gen Barcelone ki vrèman enteresan avèk 3 jwè nan moman nap pale an la e ki an fen kontra. Nou gen Barcelone ki vrèman enterese avèk Pogba, nou konnen kap jwe anndan ekip Manchester United lan. Xavi Simon, Xavi Simon nou konnen kap jwe anndan ekip Paris Saint Germain an. Nou pral wè mesye sa yo. Epi Barcelone ki vrèman enterese avèk. E Noussair Mazraoui, mesye sa kap jwenn de ekip Ajax Amsterdam nan, Barcelone ki vreman enterese avèk mesye sa yo. E pi e selon lekip nou pral wè 11 jwè ki ap lib ete pwochen. E apati de mwa janvye, mesye sa yo kapab k ap kapab negosye avèk kèlkeswa ekip ki sou e ki nan kèlkeswa ekip nan 5 chanpyona majè yo nou pral wè lis sa ansanm avèk James Evosport e nou gen Hugo Lloris k ap jwenn de ekip Tottenham nan nou gen Azpilicueta e k ap jwenn de ekip Chelsea an ke Barcelone ta vrèman enterese genyen gen e Denayer ki t ap jwenn de Olympique Lyonnais gen Antonio Rudiger e. Gen Rudy Guy e kap jwe anndan ekip e kap jwe anndan ekip Chelsea an, anndan ekip Chelsea an. Epi nou gen Cuadrado kap jwe anndan ekip e kap jwe anndan ekip Juventus de Turin an. Nou gen Pogba kap jwe anndan ekip Manchester United lan. Nou gen Modric Real Madrid, Modric yap pale de yon pwolongasyon kontra e pou Modric. Nou gen e. Mbappé, Mbappé kap jwenn de ekip Paris Saint Germain an, Mbappé ke Real Madrid vrèman enterese a pati de mwad janvye Mbappé kapab kòmanse negosye ansanm avèk ekip Real de Madrid lan e paske nou konnen ete pwochen kap vini ete pwochen Mbappé kapab ale gratis sil vle e paske nou poko konnen eske Mbappé ap pwolonje kontra avèk ekip Paris Saint Germain an. Men pou le moman, anyen poko di. Epi nou gen Paulo Dybala ki an fen kontra avèk ekip Juventus de Turin an, nou gen Ousmane Dembele ekip Barcelone ta byen swete kenbe, men selon jounal yo fè n konnen Dembele pa vle rete andan ekip Barcelone nan epi nou gen Luis Suarez Pistolero an nou konnen k ap jwe andan ekip Atlético Madrid lan, ansyen jwè Barcelone, ansyen jwè Ajax, ansyen jwè. ekip Liverpool la e mesye sa ki an fèt kontra anndan ekip Atlético de Madrid la. Se tout e nouvèl sa nou te pote pou nou nan zafè spò e m kapab di nou imedyatman nouvèl yo tonbe n ap kapab fon jan kanmenm pou t kapab pote yo e pou zanmi James Evo Sport yo. E pi san zoubliye n ap di konsa gen ekip Manchester City an ki kraze ekip Leeds United la 7 gòl a 0 jodi an avèk yon gwo mesye sa ki rele Kevin De Bruyne ki fè 2 gòl nan match foutbòl sa e dezyèm gòl la yon mechan frap e Return e ki pèmèt ekip Manchester City an bat 7 gòl a 0 jodi an. Manchester City ki pran le laj nan klasman e nan moman ke n ap pale an la ki pran 4 pwen e sou dezyèm nan ki se Liverpool ki gen randevou nan jou la. M renmen nou anpil, non pa m se James Evo Sport, a la pwochèn.